Pastè Moïse libere. Se la grand anons vreman e se kè kontan. Se yon bòn nouvèl ke m ta resevwa pou depi ane 2026 la se nouvèl sa.
Se la liberasyon de pastè Moïse Joseph. M kontan anpil. Bon nou konnen m tou. M pa ka kache lè m kontan, m pa ka kache lè m fache. M kontan anpil anpil lè Lenk Joseph rele mwen, li enfòme mwen ke, bon misye toujou rele m pi gran, rapid, ke pastè a apèn jwenn liberasyon l, se bagay administratif k ap fèt e pou li rantre lakay li. Mwen kontan e gen anpil lòt zanmi ke m konnen ki kontan anpil anpil. e ki t ap goumen, ki t ap batay, e ki t ap priye tou pou ke sa fèt, e ki te rete nan motivasyon, e rete avèk pasyans ke n ap jwenn rezilta a. S on viktwa pèsonèlman pou nou, pou tout nou menm ki goumen. pou sa rive. S on viktwa pou mikwo verite ka nou konnen jisteman e nan ki nivo mikwo verite nou menm nou klè sou pozisyon nou. Nou klè sou tout sa ke n ap defann di bèk e dè zong e nou klè sou angajman nou anvè de moun ke nou kwè ke itil popilasyon an e ke gen yon avni. sa k ap vini an, nou ka konte sou tip de moun tankou pastè Moïse. Nou sonje vizit Iko Verite nan Nòdès e nou t al wè pastè a nan prizon an e nou te gen de konvèsasyon vrèman franch. Nou te pale pandan l te nan selil li, nou te fè yon bon pale, nou kominike ansanm, echanje. E jiska prezan pawòl pastè Moïse yo, ou ta kab di yo make tout lespri m. Sa m t ap echanje avèk li nan selil la te fè m. Paske gen de sitiyasyon se yo k fè w dekouvri ankò plis moun nan. M pa konn si nou la mesye. Se sa k fè m dekouvri moun nan. Se lè moun nan nan sitiyasyon ki ase difisil la, ki konplike a. Donk ou vin rann ou kont se orijinal la, se pa. fake son nèg ki son angajman son konbatan e ki deside li menm enben fè sa pou l fè nan enterè popilasyon l nan enterè zòn li nan enterè peyi l la defèt di dwa e toujou pwovizwa e sa fè m toujou raple nèg isi pase nou bliye bagay sa yo anpil nèg ki chèf. Paske lè n nan pòs la, nou toujou panse ke nou la pou toutan. Nou toujou panse nou etènèl. Nou toujou panse nou pa gen fen nan pòs yo. Nou toujou panse se byen manman nou ak papa nou te mouri kite pou nou. E poutan se pwovizwa. Se de pasaj kou ye. Ou pap la pou toutan. Donk si w konsyan de sa, w ap fè anpil pridans, w ap fè anpil sajès, prèv de sajès e imilite lè w gen aksè rive nan yon nivo ki yon ti jan pi wo ke frè w avèk sè w yo. Pase se pa kom si ou pi bon an reyalite. Se pa kom si ou pi orijinal an reyalite. Se pa paske ou pi pitit Desalin ke tout lot yo an reyalite. Men tou senpleman, son spesyalite, son, ou ta kab di son, on bonn gras ke ou twouve devan tout res yo ki fè ou rive nan pozisyon sa. Men nou menm lè n rive nou chwazi fè abi, lè n rive nou chwazi fè pèsekisyon, lè n rive nou chwazi detui, lè n rive nou chwazi atake, lè n rive nou chwazi wout ke nou konnen k ap mennen nou move kote a. Exact. Nou gade Normil Rameau. A ba ou pa wè sa k rive Normil Rameau?
Gade pwoblèm. Gade sa k ap pase la.
Exact.
Gen plizyè lòt ankò. Ba enstriksyon.
Nèg politik, paske ou ta fè politik. Yap fè politik avèw. Gen plizyè, gen plizyè. Paske bay la, ekonsa lap vire sou ou. Ekzat. Donk se game sa ke nou ladanl. Enben jisteman, la nature li menm li pa janm silans lè sa yo rive. La nature pa janm. Li pa injuste.
Bèbè lè sa yo rive. Paske wap fè, wap fè, wap fè. Gon jou k pap pou ou. Sa mtou you klè sou li wi. E son lwa de la nature, tout moun konn sa. Nou rele l tout moun nan langaj komen yo rele l kama men nou tout konn sa gon jou k pa pou ou nan mal w ap fè m fè mal fè mal fè mal men bagay la ap fini pa gaye nan men w l ap tounen l ap tounen fè w menm l ap tounen sou ou ou voye wòch lan anlè men l ap fini l pa tonbe l ap tonbe sou tèt ou l ap tonbe sou tèt ou paske w pa konsyan de sa ke w ap fè a ou pa metrize sa w ap fè a Ou pa gade tout paramèt nati w la sou sa w ap fè a, w ap fè dega. Donk la defèt di dwa an, enben li toujou pwovizwa, lajistis ap toujou renye menm si se pa nan men lèzòm. Men diven an la, gon je k ap gade. desizyon kap pran yo nou menm lèzòm nou pa mèt bagay yo donk nou ankò manifeste kontantman nou pou liberasyon sa de pastè Moïse e tout moun nan yon nivo yon lòt ki te kontribye malerezman pastè pap ka pale anpil men m pral fon ti pale avèk li e sante a pa fin bon paske yè swa pastè Moïse dòmi nan sewòm. Se sewòm lakay li. Te gen medsen oblije met sewòm sou li paske sante l pa bon. Èske nou konprann? Te gen. M t ap pale avèk l, m pale avèk li maten, m pale avèk pastè Moïse ki plizoumwen leve byen. Li pral fè yon ti pèpèt ke l salye sèlman moun yo. Men la défaite du doua li pwovizwa. N ap fè dega, n ap atake, n ap fè n mal. Nou mèt rete trankil. Bagay la ap rive sou nou e l ap frape nan boul figi nou paske se lwa de la nati. E sa anpil fwa ke nèg isi pa janm konprann, yo pa konprann ke ou menm pandan ou nan moman ke w ap renye a pa fè lòt abi. E se pi gwo pwoblèm yon peyi lè pa gen jistis ladan l wi. Se pi gwo pwoblèm yon peyi, m toujou di sa, e pa priye pou priye pou peyi a chanje non, se jistis pou n mete. Jou nou gen lajistis nan peyi nou w ap wè gen anpil bagay k ap chanje paske jistis ap plane sou tout bagay yo nèt. Nèt. Lè w annik rete yon bon jou ou annik rete w deside pou mete entèl nan prizon poukisa e ou menm kounye a nan moman pa w la kisa w pral fè se konsa nèg isi menm depi gen pouvwa nèg la fè mechanste l fè abi se konsa nèg isi aji menm se pou yo fè abi se pou yo fè mechanste e jounen jodi a kòman w konprann li kounye a e jounen jodi a kòman w konprann li. E kòman ou wè sa jounen jodi a la a monchè o? A Guy Vigi, kòman nou wè sa?
Defèt dwa li pa saje. E jistis la ap toujou rann jan pou l rann nan. Jodi a nou atake l, nou fè l fè tout tan prizon sa. Poukisa? Paske tou senpleman l ap mennen yon batay, m pral mande l sa la, l ap mennen yon batay de pwodiksyon nasyonal. Diri peyi l, l ap mete sa an valè, l ap goumen, l ap plante, l ap nan zòn nan. M al lòtbò a mwen menm. M t al lòtbò a lè m t al vizite Pastè Moïse nan prizon an. M wè sa l reyalize avèk zong. Ou ta kab di a zong m al nan izin nan. Ou wè moun yo kòman y ap travay jiskaprezan. Poko gon gwo bagay vre non. Pou ki sa nou te gen nan rayi l la? Nou fè tout dega. Pase nou egoyis, nou gen hèn nan kè nou, nou rayi moun. Nou rayi moun. Ayisyen parèy nou. Pwòp frè pa nou. Nap moute konplo nap detwi yo Alo ke nou ta dwe ankouraje Konbyen moun Bon koman ou fè ayisyen pou pa ta di nou bezwen yon 10, 20, 30 pastè moyiz nan peyi a Nan latibonit lan la nou bezwen yon 50 pastè moyiz Nan nòdès lan la fòn ta gen yon 20 ankò pastè moyiz Nan tòbèk fòn ta gen yon 30 pastè moyiz Paske tè sa yo, plèn sa yo ap gaspiye Blan ameriken kontan, blan franse kontan, kanadyen kontan, paske se plan yo melanje avèk pil konze trèt an Ayiti. Pastè Moïse, bonjou, vrèman nou kontan akeyi w maten an, nou pa gen mo pou n tande vwa w e nou di w byenvini, nou salye w. Wa va salye pèp la. Bonjou, kòman w ye? Kòman w leve maten an?
Bonjou Telfort, nou salye mikwo verite e monchè m pat konnen si w te gen gwosè gason sa nan ou non nèg nou salye w anpil e nou di w ke Bondye lavi a pwoteje w. Nou salye maten deba louko nou salye chak grenn moun kap koute nou la sitou ankò ke la dyaspora e ankò ke la klas pwotestant ki pa bouke priye pou nou la federasyon dè pastè ayisyen fepa ki jwe yon wòl motè nap salye yn fwa ankò ke mèt kami leblan nap salye mèt samson e nap salye yon gason kanson se pitil pitil pa pitimi mèt renel se nati sou bonm nan m jwenn yon nèg ke nou kwaze yon nèg ki brav yon nèg ki pa pè e ki riske vil tou pou li vin konbat pou nou paske a chak fwa pou lap pran avyon pou lap pran elikoptè se de gran ris. E sesi nap di li, se pa lajan nou peye l. Li twouve ke lit ak konba ke nap mennen an li jis, li rantre nan batay. Men rèv nèg yo se pou yo te aneyanti nou, men Bondye di arete sache ke je sui Dye. E ankò ke nou gen chagren nan kè nou paske nou sòm ankò esklav une terre que l'on appelle la mer de la liberté, yon tè ke yo rele the mother of freedom. Ebyen ankò ke nou nou esklav ladanl kote ke menm jaden nou paka fè, menm endistri ke nou paka fè, lòske nou devon pale d'Ayiti, se Ayiti dotrefwa, otrefwa lè vwa fere, otrefwa lè zizin sikriye, sa rèd. E ke mwen menm, kòm ansyen dyaspora k fè 15 an, mwen di ke fò lakay nou retounen bèl ankò. Nou te konn voye vann lòtbò pou nou voye vann lòtbò, n'ap fè apèl, nèg yo di sa ti. nan kò li. Alò sa, sa trè enpòtan ou presize ou te fè kenzan nan dyaspora, se apre kenzan ou tounen ann Ayiti? Apre kenzan m tounen ann Ayiti, m te gen, m fè onzan nan radyo Ayiti Ameriken Entènasyonal Boca Raton, ap fè emisyon evanjelik, sa vle di ke mwen trè koni lòtbò an. Ebyen dosye yo pa piti, kòm jan n di w lan ke mwen pran strès anndan ki fè sik mwen wo e ke yèswa se nan sewòm. nou domi e ou konnen poum salye kouraj ou paske kèk fwa menm nan prizon m konn ap tande de gran desizyon ke wap pran ou son nonm de kanson e nou di pèp la ke e òm de kanson avèk moun ki renmen pèp la genlè se chak 40 an ou jwenn yon grenn lè ou jwenn yon grenn son lò li ye bere l paske lè ou pèdi l il a fallu ankò yon lòt 40 an pou kapab jwenn yonn paske depi. Gon an, nou te gon Chalmay Peralt. Sa gen bon tan. Depi ki lè ke nou te genyen yon sèjan ki te rele Lwi Jan Boje? Sa gen anpil tan. Ebyen, pèp la gen responsabilite. M ap tou lanse apèl sa pou m di ke dezòmè lè lidè se pa devan pèp la pou yo mache, se pèp la pou ki devan pou yo dèyè dol paske depi se nou ki devan yap kraze nou e pèp la pa janm di an anyen e tout sa n fè nou fèl pou pèp la paske lè n pran revolisyon nan plèn maribawou malgre ke m te di sal salitasyon e ke nou fè pon nou fè wout nap pwodwi 4 fwa diri 4 fwa la valè diri ke plèn nan te konn pwodwi chak 3 mwa yon rekòt diri e nou pa kite pa gen ken peyizan nan plèn nan kap koupe diri a la men ankò. paske n achte machin agri, machin pou koupe diri, mwasonez, kredi pou yo kapab yon fwa ankò koupe diri. Enben, menm pèp, menm pèp sa a, lè n di ke yo tèlman lach, sa vle di ke pèp Wanament, pèp Fòlibète, enben, se te sifi, wi, pou libere m. Pou yo te di ke omwen n ap fè yon mwa nou bloke pou nou mete pastè a deyò paske nou konnen l pa konn anyen. Ebyen, ke pèp sa a pa konnen pou li jere moun ki ap goumen pou li. E sa fè ke nou gen yon travay pou nou fè o nivo de, o nivo de pèp la pou pèp la pran la responsabilite li. Paske pandan m ap di w sa la, m ap pwofite pou m di l, nan pwoblèm peyi a ye a, genyen sèlman pèp la ki kapab mete nasyon an deyò, ki kapab mete tèt li deyò. Paske li pa bon pou Ayisyen ap pase mizè Ozetazini, l ap pase mizè ann Ayiti pou se menm blan sa a k ap ba nou presyon. Ebyen ankò, il a fallu que le peuple indigène renaître. pou l di m ap pran desten m an men, pou m mete moun pou ki dirije m, e moun sa se mwen pou l bay kont, si m gen pou m sanksyone se mwen pou m sanksyone l. E moun sa fò l ap viv nan peyi a, fò l montre prèv deja de lidèchip. Ebyen ou konpare tout dirijan nou yo, depi yo fini, y al jwenn kolon an paske se pou kolon yo t ap travay, se le gouvèneman kontre le pèp, se le gouvèneman kontre le pèp, paske nan enkaselasyon m nan se pa ti koze piti. Men an fèt ke. M pat ka pa pran ti tan pou n salye kou kouraj ou pou nou salye w pou moun ke w ye ak travay pou moun ke w ye ak travay ke w ap fè a nou salye w nou salye chak grenn moun ki te ap ede nou priye chak grenn donk la la pastè m pa m pap kenbe w twò m konnen fòk w al repoze kò a se vrèman enpòtan apre konbyen mwa ou sòti la nou sot ap poze kesyon sa. Sa lye a fò konbyen tan nan prizon? 4 mwa 16 jou. E se la menm, e sa menm prizon, son la vale de lom de la mò. E se mwa. Se la vale de lom de la mò. Son eksperyans, bon m pap mande w eksplike l men vreman 4 mwa sa yo a kisa w ka rezime yo?
Yon vale de lom de la mò, se kom si ke nou te mouri, nou resisite de jistès, ou konprann sa m di w la, se pa, m pa ka rele sa prizon paske m konnen ke Sa gon lot non menm bet pat rete nan jan sa yo jan ke mesye fè prizon an ayiti nan gentan pou nou bliye pou nou. Non ou wè la ou pa beze menm vreman m ale lot bò a sa m tap wè a son bagay terib m pa konn si w ta bon selil ou a nan lot bò a nan anfas la son bagay ki pi grav nèt. Lòt bò selil ki t anfas ou yo. Wi, wi, bagay grav nèt! Bagay grav nèt e pa gen kenn pitye nan gen tan pale de sa.
Se gaspiyaj moun menm prizonye ap mande. Pito l al nan prizon nan Panyòl pito paske nan Panyòl yo trete l kòm moun tann nan prizon nan peyi l. E ke an jeneral se yon peyi. e kap pral mande anpil travay pou nou fè pou nou refè l pou nou refè peyi a men refè peyi a pa peyi a vre non se refè les Haïtiens en général pou yo kapab pran responsabilite yo tout moun ta renmen yon bon peyi yon bon Haïti men yo pa vle kanpe goumen e san pèp la si pèp la pa kanpe goumen pa gen kap fèt e je vous garanti je vous garanti Telfort si 5 milyon moun kanpe devan anbasad amerikèn pou yo di anbasad amerikèn nap fèmen yon ti E ekate peyi a paske nou gen twòp tan nou di nou se zanmi Dayiti e nou reyalize se nou k mete Ayiti kote l ye la a. Enben 5 milyon moun sa yo mèt garanti m yo pa ka tiye tout moun sa yo. Paske kesyon viv liv ou mouri a fò l retounen ankò si nou vle gen yon peyi. San kwa y ap tiye nou tout e n ap sonbre e anyen p ap fèt. Se. Antouka, vrèman anpil anpil kouraj. Bon, jan nou di a, anpil kouraj. Mwen salye ou, mwen salye tout ekip la, mwen salye Mwen kontan tande w. Mwen salye byensi. ke tonton m ki Boston se Alce mon premier ki toujou koute mikwo verite mwen salye tout ekip la nan non Bondye ki gen tout pouvwa. Vrèman m kontan tande w bon nap pale talè nap pale talè kenbe la kenbe la kenbe la kenbe la. Dakò one love mon frè one love prince.

Vwala, w ap swiv emisyon Mikwo Verite, konnen w toujou sou 100.5 Radyo Eklè, chèn 4 Tele Eklè, chèn 30 Tele Varyete. Emisyon Mikwo Verite, se li n ap swiv. Mesye sa n ap fè a pa bon non. Antouka, nou byen kontan ke pastè Moïse li menm li rive libere. M panse Micro Verite te vrèman met anpil aksan sou sa. E l met anpil aksan tou sou enjistis ke y ap fè moun. E sa k fè ke nou panse l ta renmen ke menm bagay la fèt pou Shelson Sanon tou. Nou ta byen kontan ke Shelson Sanon sa rive sa rive pou li tou. Paske se yon seri de moun ke yo mete nan prizon enjisteman. Enjisteman. Sa pa fèt pou sèlman pou 2 moun sa yo non. Pou tout lòt moun nou konnen k ap gen nan prizon enjisteman. Nou panse ke la jistis la, jistis la se pou tout moun ke li dwe egziste. Gen suspens an la, men m poko vle la gen an. Men yè n te dwe pran 2 kè kontan. N te pran 2 kè kontan. E m poko vle la gen an, m pa vle prese twòp. Ou pa p antisipe. Men vreman, nou gen lòt kè kontan k ap download. Eske jodi a, yè a tout bagay te fin klè. Tout bagay te fin klè. nan kabinè denstisyon m pa gen mo m pa gen mo gen de moun ke m remèsye anpil anpil chak fwa nou al anba ki ban nou tout ankadreman antouka n ap gen pou n pale plis men n ap kontinye goumen angaje n davantaj fè sa ke n dwe fè an favè sila yo ki ap soufri.